Youn nan sansasyon lis Ayiti pou koup du mond 2026 la rele Olivier Roudenski Pierre. Se yon jwè ki fè kè m kontan lè m wè l nan lis la. M kontan pou plizyè rezon. Premye bagay ki fè m kontan se paske misye soti ap jwe an Ayiti. Roudenski, misye Grandi, fèt e grandi an Ayiti, se la l aprann jwe foutbòl, tout bagay. E Roudensky pral vrèman atire atansyon anpil moun, se apati de kòmansman ane 2020 yo nan chanpyona nasyonal la. Men sa ki sitou enteresan, se pèfòmans li yo nan seleksyon U-20 an an 2022, nan yon tounwa ki t ap fèt e kote ke seleksyon an t ap jwe eliminatwa koup du mond avèk Angelo Jean Baptiste ki te kotch prensipal la. Woudensky avèk nimewo 6 li se te mèt tèren ekip sa, youn nan pi bon jwè ke ekip sa te genyen, yon ekip ki te genyen egalman ladan li Fernando Ciceron kòm youn nan kapitèn yo, ekip sa te genyen tou Stevenson Jeudi ladan li, Gon pakèt lòt jwè ki te nan ekip sa men se Roudensky ki te vrèman epate anpil moun nan peryòd la. Roudensky answit retounen an Ayiti, dabò li te nan Violette Athletic Club, dayè lè Violette ap chanpyon an 2021 an li chanpyon ansanm avèk yo, answit lale nan Real du Cap li pran yon twofe avèk yo, twofe nasyonal e li te tounen nan Violette Athletic Club epi an 2023 ankò. Yo te chanpyon. Lè Violette te chanpyon an, yo gen chans al jwe la Caribbean Cup Championship. E Violette te ranpòte konpetisyon sa a o-la-men avèk Rony Atimi kòm antrenè. Saba te nan ekip sa, gen Michnider Chery ki te ladan li. Roberto Luima te nan ekip sa. Yon bèl ekip ki fè yon gwo rezilta e ki kalifye pou la Ligue des Champions de la Concacaf. La ankò, Rubensky Pierre te nan ekip sa e se te youn nan atizan gwo pakou Violette la. Dayè misye jwe nan match Lig dè Chanpyon yo, ke se swa kont ekip Ostend nan ke nou te bat 3 a 0 nan Sendomeng, donk n ap pale de Violette, epi malgre yo pèdi match retou lan, Donk sa pa te gen twòp konsekans paske yo te gentan bat 3 a 0 alale yo pèdi 2 0 nan retou donk yo kalifye kanmenm. Epi yo ta pral elimine fas a klèb León di Meksik malerezman. E se la challenge lan pral vini pou Woudensky paske gon pakèt lòt jwè menm jan avèk Woudensky donk yo lèt elimine. sa ki nan tèt yo se bon e tounen an Ayiti la vin tounen nan chanpyona nasyonal la alòske m soti Etazini m gon vigza meksiken nan menm mwen ka rete e tann donk e poukisa mwen pa e rete o Meksik e fè tan epi travèse Etazini donk al viv lavi m pezibleman on pakèt e jwè te fè sa men Violette e am Woudensky pa t dakò sa e misye tounen an Ayiti tounen an Ayiti se gen anpil challenge ladan li paske se kanmenm e tounen nan. Yon kotidyen ki dèfwa parèt stresan, paske nou tout konnen ki jan Ayiti, nou menm ki fèt e grandi, ki leve an Ayiti, ki fonksyone an Ayiti, nou konnen ki jan, ki tchalenj ki genyen nan lavi kotidyèn nan. Men, sa pa t anpeche misye te kwè nan rèv li, epi m sonje sa trè byen, misye avèk. yon jwè ki te nan ekip U20 sa ki te rele Le Riche, epi nèg yo te vwayaje ale an Ewòp, dabò an Frans e answit an Itali, men sa pa t bon pou yo paske yo rive nan yon ekip kote ke kondisyon yo pa t twò bon e mesye yo te deside bon y ap tounen an Ayiti. E Roudensky tounen an Ayiti, e la ou kapab di se premye gwo echèk m panse li pran nan karyè li. Men lè l tounen an Ayiti, li tounen avèk objektif pou l pa kanpe foutbòl men pou l kontinye paske Li kwè ke l gen talan pou l reyisi e li retounen nan Village Athletic Club, li antrene nòmalman jiskaske nan sezon 2025 lan la, misye chanpyon avèk Violette nan kòmansman ane 2026 la. Epi answit, li chanpyon dezyèm faz sa, men byen avan ke n rive nan dezyèm faz la, gen yon bagay ki enpòtan ki pase nan karyè Roudensky. Tout sa m ap pale yo la a, Roudensky te toujou briyan. E lefètke l t ap briye konsa nan klèb, li te atire atansyon seleksyonè nasyonal la, Sébastien Migné, paske a chak fwa ke kotch la mande pou yon jwè nan chanpyona lokal la, premye non ki vin nan bouch, pe enpòt moun ke kotch la mande a, se Roudensky Pierre Du Violet Athletic Club. Donk byen sur gen lòt talan ki nan ekip sa tou, men Woudensky te gen yon avantaj se paske non sèlman li jwe nan seleksyon deja, men li jwe yon konpetisyon entènasyonal kote ke li gen yon ajans entènasyonal ki siyen li, li gen egalman de videyo kote coach la kapab wè ki vrè nivo misye, donk sa te vreman e. atire atansyon kotch la. Donk, yo te genyen chans pou yo te rele l nan seleksyon deja, men a chak fwa te genyen pwoblèm de papye pou l te vwayaje kite Ayiti. Epi vin genyen okazyon rasanbleman nan peyi Kanada a, kote yo di ke bon, se bon moman pou Woudensky ta ka fè lis seleksyon an vini nan rasanbleman pou yo wè ki sa l gen anndan vant li vrèman. E vwala ke, bon, Roudensky jwenn viza, li vwayaje kite Ayiti ale o Kanada, e lè l rive, li vrèman pran plas li nan ekip la. Dabò, e, sou tèren, nan antrènman an, e, staf teknik lan te vrèman epate de pèfòmans misye, paske se yon jwè ki pa timid, e, ki eksprime l nòmalman, epi deyò tèren tou yo rakonte ke se yon vrè pwofesyonèl, yon jwè ki montre li gen anpil prensip nan fason l ap konpòte li nan vestyè a, dayè nou se wè bizoutaj sa a kote misye vrèman epate tout moun, li pran vestyè a pou li nan jwe domino avèk mesye yo, keseswa Kazimi, Izidò, eksetera. Donk misye antre nan anbyans gwoup la, E ou kapab wè de lwen ke Roudensky sa, eske misye sa ki sot Ayiti a, se pa yon nèg ki gen petèt de twa zan nan ekip ayisyèn nan deja. Donk misye li vrèman rantre nan gwoup la, li familyarize l avèk jwè yo, e sa pèmèt ke li gen yon bèl adaptasyon ki fè ke n ap wè nan match kont Lisland lan pa egzanp, lè Leverton Pierre blese a, se. Roudensky Pierre ki rantre nan match. Roudensky fè premye aparisyon li an dan sou koulè nasyonal yo e kont ekip Island lan nan BMO Field lan. Epi aprè match la, Dinamo, Dinamik Enfo Spò te poze l kesyon pou konprann ke men la kounye a gon etap, ou sot jwe 2 match nan, ou sot patisipe nan 2 match de preparasyon yo, pwochen etap la se koup dimond, èske ou panse w ap la? Misye di, kòman m fè pa p la? M ap la menm monchè. Epi vwala, bon sa fini la, jwè a li montre anbisyon l, li petèt pral nan koup di mond, epi vwala ke misye li tounen an Ayiti. Tounen an Ayiti avèk lide pou l kontinye jwe foutbòl nan Violet Athletic Club, li kontinye pèfòme, dayè kounye a li vin yon jwè ke tout moun ap veye, tout moun ap tann, nan tout kote l pase, tout tèren, keseswa Okay, keseswa Senmak, Tout moun ap veye Roudensky Pierre pou yo di bon jwè sa ki sot nan seleksyon an nou vle wè kisa l genyen lap pote pou nou sou tèren an kisa li pral pèmèt ke ekip li fè nan match sa donk se konsa sa ye epi vin fè ke alafen nan yon final ke Violette te genyen fasilman 4 zero kont Baltimore misye li te fini non sèlman meyè jwè match la. men egalman meyè jwè sou ansanb konpetisyon an. Donk sa ki montre ke misye li tounen an Ayiti avèk lide pou l te prepare koup di mond li e jodi a nou tout t ap tann lis la epi vwala ke Roudensky Pierre finalman fè pati de jwè ki konvoke pou ale nan koup di mond la. Sa li kanmenm son mesaj li voye pou montre ke depi w gen pasyans nan lavi, depi w gen objektif w ap reyisi. Donk misye li menm li te fikse tèt li 2 objektif e li pasyan sou wout la jiskaske jounen jodi a li rive akonpli sa. Bensky se 21 nan sèlman, se dezyèm jwè ki pi jèn nan ekip ayisyèn nan, donk sa montre ke jwè a li te vrèman genyen objektif ak anbisyon pou l reyisi e la a li sou bòn wout la. Yon lòt bagay ankò se petèt yon mesaj ke Federasyon avèk staf teknik lan li voye bay tout jèn ki gen an Ayiti k ap jwe foutbòl pou montre yo ke gen espwa toujou, gen espwa ke ou kapab kontinye jwe foutbòl, ke ou kapab kontinye pèfòme, depi ou konn sa w ap fè, depi ou mete disiplin, depi ou fokis, ou kapab rive tou. Donk jounen jodi a se Roudensky Pierre, petèt ke nan de twa zan ankò nou kapab jwenn de twa nèg ki soti nan chanpyona nasyonal la ki entegre seleksyon nasyonal la. Men sa ap mande dabò fò gen disiplin, fòk ou fokis pou konnen ki sa w vle, men egalman li pral mande pou w travay tou. Paske la a se pa yon kout chans, ni se pa kontak ki fè Roudensky la a, se yon nèg anvan ane a kòmanse ki pat menm panse l t ap nan seleksyon e vwala ke l pral nan koup dimond. Donk chapo ba pou Roudensky Pierre pou pakou li pou sa lap reyalize la e nou paka tann pou nou wèl ankò sou koulè seleksyon nasyonal la petèt nan 2 match amikal yo e poukwa pa nan koup du mond lan donk se fyète tout ayisyen se fyète tout moun ki kwè nan travay ki kwè ke yo gon rèv yap batay poul reyalize donk felisitasyon pou Roudensky Pierre mwen kwè ke se kè kontan tou pou Violette Athletic Club Paske ekip sa a li vrèman ankadre Rudensky pou pèmèt mete l nan pi bon kondisyon pou l prepare koup du mond sa a. Donk nou pa ka tann kisa l pral pote pou nou nan pwochèn semèn yo e nan kad koup du mond 2026 sa a kote Ayiti a pral genyen pou jwe nan peyi Etazini.